Bonjou, bonswa oditè, oditris depandamman a kilè w pral gade videyo a. Nou di w byenvni sou kanal Clefeus US Positif. Pa bliye abòne ak kanal la. Ou menm ki te deja fè l deja, ou menm ki poko fè l nou di w yon gran mèsi e felisitasyon paske w pral fè l. Ou menm k ap gade videyo a, lè w fin gade videyo a, pa bliye banm yon like pa bliye banm yon kòmantè anba video tout sa ap itil nou nou diw gran mèsi deja nou diw yon gran gran gran mèsi deja se clefeisures positif ki remèsye w se staff la. Kòm ou konnen l deja, nou nan lari Pòtoprens n ap chache enfòmasyon pou ou. Prezidan Jovenel ki met pye l atè pou l wè sa k ap pase nan travay nan travo piblik yo. Nou gen anpil batiman k ap konstwi la, misye vin wè nan ki eta avansman travay sa yo ap fini pou l ka konn sa pou l fè. Pase misye trè prese sètfwasi. Misye trè pwese pasel wè pèp la bezwen rezilta lap chache rezilta se jan de baay sa yo nou bezwen se jan de bagay sa yo nap chache nou pa bezwen nèg ki vin ap fè gwo chèlbè vòlè kòb leta met nan pòch ou se pa jan de nèg sa yo nap chache opozisyon an li menm li pa gen lòt bagay nan pwen yon moun ki ka dim ki kote yo wè yon lekòl ki make opozisyon ladan sèl lekòl nèg yo met nan lari a sèl lekòl dife a Chak kote w pase ou wè yon lekòl dife mete ou menm ki te redi di nan peyi etranje, ou menm ki pase yon pil mizè, ou fè sòl, ou eskonte pou w achte yon ti machin, ou mande moun prete moun imilye w pou w achte yon ti machin. Nèg yo di yo renmen peyi a, yo pran yon ekip nèg yo mete dife nan machin ou an. Se jan de nèg sa yo nou pral vote la? Gade yon lari, Se jan de lari sa yo nou bezwen. Nou menm kap di lari lòt peyi yo bèl. Gade kòman sa a, sa a resan la, li fenk fèt la a. Gade kòman yo trase pati pyeton an. Se yon ekip de modènizasyon ki fenk ap fèt. Ou wè yon demwazèl kap travèse la a? Byen trankil a kè poze lap fè l. Men imajine w, nou gen yon lari nou pa gen sinyalizasyon. Lari a mèt fin fèt kounya a. Ou wè nèg opozisyon yo mete yon seri de nèg deyò pou yo kraze l. Eske se jan opozisyon sa yo n ap chache? Nou bezwen yon opozisyon konstriktif. Nou bezwen yon opozisyon k ap mete bon jan konsèy nan tèt pèp la, nan tèt pitit pèp la kòman pou yo aprann jere sa yo genyen. Se pa opozisyon k ap kraze. Antoulèka, mwen envite nou, Gade videyo a jiskaske l fini, kite yon abòn, kite yon kòmantè, yon like anba videyo m lan, sa ap itil mwen, mwen m di nou mèsi deja paske nou pral abòne videyo m lan. Rete swiv videyo a jiskaske l fini. Mezanmi medam mesye se nou k konnen ki nòt nou pral bay nèg opozisyon sa yo gade gade kijan yo mete moun nan lari. Polisye nan lari ap fè gè a sivil hein eske nou wè sa posib pandan prezidan Jovenel li menm lap travay li vle chanje peyi a m envite nou swiv video sa pou n wè gade kijan degè yap fè nan pòtoprens la pou n wè.

Fòk mwen di nou sa, medam mesye, pèp la pa egare ankò. Imajine nou si nou chak prezidan nou te genyen ki pase fè jan de travay sa yo ap met dlo nan tout peyi a agrikilti nou tap pase moute hein imajine nou gade kòman yon seri de ekip de batiman nan pòtoprens lan gade ri yo se yon ekip bagay ki apèn fèt la opozisyon an li menm li pa gen lòt bagay lap fè envite pèp la al met dife nan yo Nou menm nan diaspora a fò nou konn kòman nap sanksyone jan de nèg sa yo. Jan de nèg sa yo ki di yo bezwen pouvwa a, fò nou konn kijan nap al fonksyone yo. Men eleksyon pral fèt la a. Se sam pral gade kisa pèp la pral di. Kreyon pèp la nan menl la a lap ekri pou nou. Antoulèka nou menm mesye Moïse Jean Charles, André Michel, Evalière Beauplan, Nenel Cassy Don Kato. Pèp la gen rezilta pou nou pi devan nou pral wèl kanmenm epi sa nap fè a nap peye sa kanmenm imajine nou Jan de bay sa yo se pa gade yon lari eske nou wè sa yo eske nou wè Jan de bay sa yo se yo nou ta bezwen nan pòtoprens lan pi devan la nou pral wè sa kap pase la Nèg opozisyon yo ap met dife nan yo pase nou pa merite bèl bay sa yo. Se se kraze brize ki pi bon pou yo. Ou anpr. Tout peyi a la. Mwen envite nou pa pase sou video a san nou pa fin gade l. Enpi abòne kanal la ki se Clefeuille sur Ouest kap chache tout bon enfòmasyon pote pou nou. patikilye.
Apre 3 zan 7 mwa batay ki mande nan peyi sa a, m pa janm voye non gwo ma pèsonn. Mwen pran kouraj. Itilize pou wouze jaden epi pèmèt Latibonit jwe wòl li kòm zòn ki pwodui plis manje. Se angajman sa chèf leta te pran devan pèp la e l ap kontinye. Mezanmi, pèp ayisyen, depi koulye a, si nou pa met tèt nou ansanm pou nou bay Repiblik Dominikèn yon leson, kilè n ap fè l? Gade sa yap fè frè nou ak sè nou gade nou gen yon pil tè ayiti ayiti vyèj jan yap fè agrikilti a sendomeng lan nou ka fèl tou se inyon poun genyen se tèt ansanm nou gon prezidan la ki son nèg ki kwè nan agrikilti anpil poukisa nou menm nou pa met tèt ansanm avèl olye se goumen nap goumen nou di se 5 an pa dwe fini fòl ale men konnya konbyen tanl rete 1 an mkwèl rete poul ale Men, annou, annou pwan ti konsyans, pou nou wè èske sa n'ap fè a, pitit nou k'ap pase mizè nan Sendomeng lan, si nou met tèt nou ansanm pou nou voye agrikilti a moute, èske pitit nou yo k'ap bay fòs yo nan kouraj, kouraj yo nan bannann lòt bò a, èske yo p'ap ka bay li Ayiti tou? Se sa pou nou fè. Gade, gade, gade nou pral wè kòman yap depòte Ayisyen yo pa pil pa makèt. Antoulèka Prezidan Jovenel apèn frape pyel atè la, e m ta swete l mete l an chèf de leta pou l fè Sendomeng konnen Prezidan sa k moute a nou se moun tankou li menm. Jan de bagay sa yo pou yo pa repete ankò. Antoulèka sa vrèman fè mal pase lè w ap gade yon konpatriyòt, yon frè w se konsa yap maltrete l. Imigrasyon pa gen pitye pou yo. Antoulèka, m kwè fò nou aprann ini nou. Gade videyo sa pou nou wè ki sa k ap pase Ayisyen nan Sendomeng. Li pa posib, li pa posib, li vrèman pa posib pou sa k ap pase pèp Ayisyen an. Men kòman dlo yo ap vide la a an Ayiti. Men se gras a Prezidan Jovenel. Men sa pèp Dominiken ap fè Ayisyen yo kounya.

Yon timoun, yon avni, yon peyi, yon patri, yon kote kap atire tout moun, yon kote ki pou nan gou tout moun. N ap viv nan yon peyi kote pa gen fratènite, pandan w ap bwè chanpay lòt lan pa ka bwè yon vè.

Fok nou chanje sa peyi an paka ret konsa no.
Ki poko gen 35 ans yo pat janm wè dlo nan sistèm sa moun ki poko gen 35 ans yo la gen 35 ans depi dlo pa janm koule nan kanal nan zòn sa granmoun ki la yo konnenl men jèn sa yo ki devanm nan la nou pat janm wè dlo. Jounen jodi a, dlo retounen tout bon vre nan Plèn Gonayiv, patikilyèman nan lokalite Bèlanje, apre anviwon 35 lane, paske tout ponp ki te enstale depi sou Duvalier te tonbe an pàn. Fòk nou fè remake, solèy sa ki t ap griye jaden plantè nou yo, se menm solèy sa Prezidan Jovenel.